Sa kap fèt, sa kap fèt, sa kap fèt Mwen tounen pou nou avèk yon nouvo videyo Videyo malè Map di ou menm ki poko abòne avèk chanèl la Enbyen eh fè sa konnya abòne Pataje videyo yo Jèm videyo yo Epi nap kontinye avèk videyo sa Videyo a kisa nou pral jwenn ladan? Mezanmi yon video tèt chaje kadilak gen pwoblèm de kisa nou pral pale se de kadilak avèk westerline show e ki nan gwo zen ki nan gwo bif la gen pwoblèm mezanmi kadilak gen pwoblèm avèk ti dam sa mezanmi kadilak gen pwoblèm. Men li mete tout kaka chat kadilak deyò paske kadilak li menm li te mete l deyò pandan li ta pral kouvri yon festival zen an kòmanse nan back stage la mezanmi gwo pwoblèm antre moun sa yo ebyen touswit anvan nou kòmanse avèk videyo sa kisa map di nou ou menm ki poko abòne avèk chanèl youtube la ebyen fè sa kounya abòne epi peze ti klòch notifikasyon pou pa manke Anyen. Depi nou lage video a ou se premye moun kap jwenn li. Li menm li gen zen li di ke se li k potko vle mete tout bagay deyò mezanmi kadilak gen pwoblèm. Avan nou antre nan pi fon nan plis detay sou video sa a kote nou pral jwenn kadilak e yon video kote kadilak tap fè zen avèk tifi a kote li te fè yo mete l deyò a mezanmi gen yon moun nou konnen nou pap pa jwenn sa gen yon moun kap rale telefòn li kap pran tout bagay. An nou swiv video a ansanm ann gade koman zen an te komanse. Moun sa yo ap vin fè yo konnen si se li kap filme. Nou wèl Stanley men kote chita a lot kadi dak leve sou li. E ta sanble m pa konnen jan moun yo konn di la moun yo te deja gen pwoblèm epi yo vin kwaze epi bagay la mandonnen. Men nou wè se la li mande pou yo mete ti Dana deyò sinon li menm li pa ap jwe tout tan yo pa mete ti Dana deyò. E ti dam nan ou pa fè tèt di yo li soti li kite anndan an. Ok sa se premye pati videyo kote Kadilak ta fè mete ti dam nan deyò se la zen an te kòmanse e nou wè ti dam nan Westerline Show li pa fè tèt di li pa fè bri pa fè kont. Li soti l kite anndan pou kadilak. Ebyen sa pa trete la. Sa pa trete la nou konnen mwen gen lòt video map chache pote pou nou m pap pote jis sa pou nou. Ebyen men video sa li menm kote ti dam nan te reponn li te pran tann. Apre yon jou li pran tann pou l byen reflechi ebyen li kòmanse mete kaka chat kadilak deyò. An nou koute premye video sa kote lap mete kaka chat kadilak deyò. An nou gade ansanm. Kòm ou di m pa konnen w m pat gen dwa monte nan emisyon an pou m di ke ou jalou, ebyen ban m fon ti rakonte w istwa w sa, ban m rafrechi memwa w avèk istwa w sa, o. E avan nou kontinye ma fè w konnen ke m te ka di kote bagay sa kòmanse se yon kritik ti dam nan pote nan yon emisyon kote li tap pale de kadilak se la tout bagay la kòmanse men m konnen si se atis ou ye ou fè w ka dakò yon bon kritik en.

Fanm nan medya se yon plis gwo ki lòt gason medya kap swiv tibò nou. Poussaw pa poussaw pa fè yo mete yo deyo nan backstage menm jan ou te fè yo mete m deyo an. Hein? Ok mezanmi nou tande bagay la nou konnen m pap pa pote video a pou nou nenpòt janl ye map lagel pote pou nou ebyen map di nou mezanmi kisaw panse de kadilak de sal fè a al fè yo mete ti dam nan deyò tout bagay nou konnen ti dam nan se Se travay li lap fè, fòl pote kritik, fòl jije sak bon, sak mal tou. Nou konnen, se travay li lap fè. Kisa nou panse, ekri nan kòmantè, eske bif la kontinye ou pa, mpa konnen mwen menm, di sa nou panse de video a, di sa nou panse de kadilak, di sa nou panse de westerlin show. Mezanmi map di nou ankò pa bliye abòne avèk chanèl youtube la, gen anpil video kap vini. Peze ti klòch notifikasyon, jèm videyo yo, pataje yo avèk zanmi nou epi map di nou rete branche gen lòt videyo kap vini nap wè nan yon lòt videyo baww.